Legliz pa di m peche non. Gad on bon dyaspora soti an eh eh.
Depi gen lanmè ou konnen gen gwòg pastè. Ou bay pwoblèm monchè m gon galon gwòg nan machin mwen nèg Leogàn mwen ye menm. Sa w konnen k gen la papa m pap ka twò rete non.

Se pa konsa pou pale cheri ok eseye swiv toujou pase mwen menm ou konnen m te pase jèn ou konprann pase lè w wè jèn gason yon ti jan bon kote jèn fi a fò w ka remake kèk bagay ou konprann. Madan pastè m pap tande w m pral bay frè Joseph yon sanksyon 3 mwa nan legliz la. Men cheri ou paka pale konsa ou poko sanktifye w. Sinon map metel deyò. Se mwen ki vini m di w bagay wap swiv avan. Paske m tap swiv frè Joseph wi. M wèl toujou ap fè yon ti kout yon ti koudèy sou sè Ana. M pap pranl nan menl. Antouka cheri mwen m remake bagay la m diw li men sa pa vle di pou kouri al bal sanksyon. Non madan pastè wè mwen menm legliz map dirije a sèlman mwen menm li ka sanksyone tèt mwen. Kòman sa?
Menm ou menm ki madan pastè m ka sanksyone w vre pou wap defann frè Joseph. Ou menm m pa konprann sa w di a menm pastè.

M konn al manje lakay yo. M pa konprann nou menm.
M konn di yo m grangou.
Madan Pas, fè respè w Madan Pas. E konsa, bon, pandan se tan m ap di w sa, lè w lede zè w bay yon vizaj, epi lè w nan kay se konsa w ap maltrete m? Madan Pas, sonje m di w fè respè w. Anben pa gen pwoblèm. M ka pete w nan zye w wi.
Sa vle di se yon poupe m ye? M ka souflèt ou wi Madan Pas. O! Madan Pas poze w anlè. Sa w pral fè la?
Ana pitit fim. Wi manman. Ou konnen son pitit ou renmen anpil. Wi manmi m konnen m renmen w anpil tou. Men m wè w pran yon vrè chemen. Men wout ou pran an li vrèman bon. Men wi manmi. Kot pou dayè mwen menm m ta renmen konnen menm kilè w ap antre. Ah pitit. M ap antre se vre men ou konnen m sèvi ginen. A manmi, mwen pa ta imajine jan m t ap kontan si chak dimanch m pral legliz pou m ta wè w akonpanye m pou nou ale. Ana, m poko ka antre.
M ap vin jwenn ou pitit mwen, men m poko kapab. Pase ou konnen bagay sa yo se bagay ki gen danje ladan yo. Pase m gen dwa antre la epi yo touye m. Pase lè w sèvi Ginen. Aah yap tiyew sou antre legliz.
Paj sa yo e timoun nou ye wou konnen yo.
Oh. E mwen t konnen yo. Wi manmi ou fek dim son bon chemen li m pa panse ke yo tap tiyew sou antre legliz. Wi men m konnen son ou pran yon bon chemen. Men mwen menm mwen dèyè toujou. Pase ou konnen afè ginen bagay sa yo moun pa jwe ladan yo. Antouka manmi fok ou pa pran tan nou. M poko ka di wi, men m dèyè. Ebyen ok manmi, alò m swete ke ti pale sa wap reflechi avèk sa plis pou nou kapab chak dimanch lèm pral legliz pou ka akonpanye m, paske m tap kontan anpil. Map panse sou sa. E ti zanmi m yo legliz la tout tan yap di m konsa ke apa manman m pa janm vin legliz la m tap kontan anpil. An sa ta renmen, ah nan lèm mwen. An pasan manmi, e lè ap mache m pral nan etid wi. Ebyen.

Ki sa vèsè a di? Si yon moun nan Jezi, ou se yon lòt kreyati. Tout sa w te konn fè lontan yo, ou pa ka fè yo ankò. Paske Labib di, Bondye pa veye kòmansman, se lafen l veye. Epi sa m pi renmen nan vèsè a, se lè l di, Vwasi toutchoz son deveni nouvèl. Gade mwen jodi a ki te konn ka ougan, m te gen nan boul bòlèt, 44 e boul m te toujou konn jwe. Jodi a Papa Stèn rele m. Ki moun ki pa p fè m konfyans anndan peyi sa a? Ebyen, depi w jou w te fin konvèti a, ou te fin antre nan dlo a, ou te fin batize a, paske Labib di, Kikwara. sera baptisé et sera sauvé men menm la bib ki diw lan li diw sèt isi la pèseverans dè sen ki gad lè kòmandman de Dye e la fwa an Jezi sa vle di ke se pa sèlman fin batize pou konnen w sove non e lè w fin batize w pral gen pwoblèm pitit tonbe malad nan menw madanm malad nan menw ebyen kounya m ta vle tande nou paske Jodi a m vin fè etid la la m bezwen sak anndan nou. Pa gen moun kap poze kesyon? Pastè, kisa pou m fè pou m ka gon sèl fi? Tout sa m fè m pa ka gon sèl fi. Kisa pou m fè? Ou pa ka moun legliz ki gen plizyè moun. Se manje dyab ou ye. Pa bliye vèsè a di depi ou nan Jezi ou se yon lòt kreyati. Si se pou priye nap edo priye nap edo priye pa gen problem aprè legliz la rejwenn mwen pou ekip dam misyonè la map fè yo fè programasyon pou ou pou yal priye lakay ou dakò paske mpa ta renmen dyab manje ou. Mwen salye w pastè mwen kontan wè w mwen figi a byen foure
aprè midi an yon kesyon mwen gen èske Jezi te konnen lè l tap mouri èske Jezi te konnen lè frè a tap trayif. Merci Miss Valentina pou si bèl kesyon sa w poze a. Ebyen, nan etid nou fè anndan Labib, nou wè lè Jezi te rive a Galile, Jezi te di, Pitit lòm nan, yo gen pou yo pran l, maltrete l, krache nan figi l, e l gen pou l mouri. Sou twa jou, l ap resisite, l ap moute nan syèl pou l al chita adwat Papa l. Sa vle di Jezi te gen yon misyon byen detèmine pou l te mouri pou peche mwen menm ak ou te ka padone.
Kesyon pam nan pastè mwen vle konn konbyen kèlè son pwoblèm nan mwen ta renmen konnen ki pwoblèm ki genyen lè yon fi mete pantalon. Ebyen sè Ana, pantalon an pa yon peche, sa pral depann de jan w mete l. Kontinye mete jupe sou ou, pran bèl ti ròb ou vin legliz la,

Ou ta al an kanpay, ou ka lwe yon chanm otèl pou w chita, moun pap fè bri nan tèt ou. Mesaj map ba w la, lap pi byen pase. M panse w te ka chwazi yon lòt kote. Non ou pa bezwen pè. Gen plas piblik tou sa. Dayè w konnen se pastè mwen ye, se bèje w mwen ye, mwen pa ka mennen w nenpòt kote. Ebyen ok pastè. Dakò, kòm nou di. Pa gen pwoblèm. Demen se 24 lè.
Pa fè pastè pèdi tan w pa vini non. Non. Paske se bagay monte nan syèl map regle avè w wi. Dakò.
Ey Dedou pitit! Sak genyen madanm?
M gon zen pou ou.
Di m, sa pastè Kòdòk? Sa pastè a genyen?
Avan yè pandan m ap pase bò lakay pastè Kòdòk, mwen tande li menm avèk madanm li k ap fè zen. Pastè ou di? Pastè Kòdòk.
E pa vre sa w di la. E pa de betiz li pa di madanm li. Lajan pastè a dou.
Oh oh! Dou?
Chak dimanch wi m ap tande pastè a nan. An!
Enbyen, lè yo legliz, yo tankou Ti mouton. Men lè yo lakay yo tankou chen manje chen. Oh m sezi bagay sa wi. Li telman di madanm ni betiz madanm ni kriye.
Pastè a wi ou ta tchèm tou madanm. Pastè kòdò radi anpil. El gen mo anba bouch li. E mwen menm ki tap tande tout pawòl sa yo mwen sezi. Ha machè.